Gade bagay pou ap vin ala pandan w sot. Kounya la map okipe w, m bò machin, ou wè m ap abiye w kounya la se pitit mwen ou pran kòm degi? Ou te gen pitit?
Enben si w pat konnen m te gen pitit enben Medjy e pitit mwen l ye.
Bon pitit, pitit fi m. Pa rele m pitit fi granmoun, kote w konnen m? Kòman sa pitit?
Ou fè m sezi, m tèlman sezi gade dlo kap koule sou mwen wi. Gad koman timoun maledve mezanmi sa m fè w. Se nòmal pou wè m maledve paske manman m pa kab vini pou al rele granmoun nan pou al bay tripotay sou mwen sa l ba ou? Manman m e fi l ye wi e pa w mal gason l ye non manman m e fi l ye. Nan menm ou fèt wi pitit. Nan menm m fèt dehè l lopital m konnen m fèt wi e sa w ye medsen fè w ye e kò e sa sèlman w ap mache fè nan vil la mache fè tripotay sou mwen fè granmoun wè sou w ap pale avè w e timoun pa manyen w. Se ti moun yo map pot matin plent pou ou. Matin avan e menm moun nou ye wi matin avan ou tande koze si matin si matin two bon granmoun li patap pa mpaka pitit li pou lap tann pou e ou kap vin ba tripotay sou mwen. Ou poko sezi. Ki kiyès? Ou poko sezi.
Kiyès ou dim?
Medjy. Midjy wi. Wap konnen.
Pitit ou?
Non li pa pitit mwen non. Deja fòw pranl kòm on sòs la pou fè degi met sou manje pou ou.
E pa fòt mwen tou. Men m pa avèl, m pa avèl non, sof ke m konn fè ti pale avè demwazèl la. E pi e pa sèl li non.
E pa avè m avèl.
M pa konn, e pitit ou di m wi. Gadon pendeng pendeng tonnè kraze m fèk sezi tou wi. E pi e pa sèl li menm ankò non, kounya m ap mache nan lari, talè m kwaze yon demwazèl, demwazèl la vin fè m esplikasyon. Bon m di w, pa vin ban m sa la. Pito w di konsa kote w t ale a w jwenn yon lòt nèg kounye a la ou vin la ou gentan ap vin met tout pwoblèm devan m. M konnen nou wi nou menm fanm. E menm ou mèt di m ou kite m byen. E kite w vin di m ou kite m pa pase senkant chemen. Kontwole bouch ou m pa fouye je m nan dwèt ou wi. E sa.
E sa. Kontwole. Kijan.
Ha m resi fon kou.
Sa w di la pou m pa wont.

Konbe w te gen jèl pou nou ou ta bay ui minit. Bon pou tout tan sa fè la Daïsha m pa fè ui minit nan. Eeh sa son tan pèdi fèm desann kilòt mwen monte kilòt mwen pou gran mesi wi. Mwen gèt mal pase.
Mal pase men Daïsha. Bon bon epa kou lè w mache konsa san avèk fanm nan la pou remèt sa w remèt la anlè a la. Eeh men pou remèt sa yo emakoul.

Nèg la pa pran granmoun non wè jèn timoun li pran. Si mwen ki pa manmanw wap dèyè sèm wap dèyè sèm yon e manmanw e manmanw. Se pou fè gyal a swe veve se pou pran fè gyal li pa bezwen fanm nou pa pran fanm nan pou manmanw.

Wap vini wap dim ann al nan otèl, ann ale sa gen lontan nou pa wè, yon 5 ke, yon 6 ke. Esa nap veye? Pandan m dèyè a la, epa loto wap lote yo? Mwen menm non, depi, pandan dèyè a m selibatè wi mwen, depi lè w ale a m tou selibatè. Wi ou tèlman selibatè, men Monique vini nan zòn nan la, jèn fanm gentan ap vin kote m plent pou pitit mwen ankò. Ki jèn fanm sa k poto plent la? Ou konn fè konnen m konn non fanm ou yo? Kouman?

Bagèt m mal ah Gayou a fèm kouche Bagèt Men jan l te moute sou mwen an m pat ka bay m pat ka bay Daisha gon jan l moute sou mwen l chita m pat ka bay plis minit. Si manmanw ki manmanw manmanm pa tap janm derespekte yon sòprèt wap derespekte manmanw pi mal manmanm pa tap janm fè sa wap fèa paske manmanm pa ansyen granmoun menm jan avèw manmanm pap fè sa wap fèa dèyè manmanm pa bezwen nèg pitit li ansyen granmoun bon nou menm menm ayisyen kòman nou fè konsa depi nou wè de moun ap byen viv nou toujou bezwen vin mete deziyon nan mitan yo. Bonswa cheri. Divorce wap vin fè la. Oh pa jèn fi sa kap kase met nan menm konsa pitit. Oh Midjine la li a.

Enben enben bon yo relem yo dim se avek medjou yo vire tounen tout nan nwit nap fe bri epi wap di sa epi ou konn sak genyen koupem sa tande Kisa map koupe w la?
Koupem afè pil fanm sa yo m tande kap vin fè esplikasyon maten midi e swa kap goumen nan zòn nan Anhan kòm pat genyen tou Kòm ou pat genyen tou enben si w byen konnen koupem sa pase wè ni jèn fanm ki te potem zen an. Fè l kanpe pou mwen. E si l le fò tou Medjy ki pitit mwen an, menm li menm mwen ta fè l mal paske mwen menm m pa nan kaka non. Sa, fè l mal, fè l mal pou kisa? Ou pa bezwen konnen yo, vin pran pòz inosan ou inosan an. Mwen m pa wè de kisa w ap pale a non mwen. Enben w ap konnen, men wè si w pa vle fè yo rete, mwen menm m ap. Kiyès ou di w te kwaze a?

Lap ofrim gwo kòb poum avèl. M di m gen madanm ki konn banm kòb ki rele Martine kounya la e gwo kòb li konn ap ofrim m pa menm konn pran menm non m pa konn pran vre non an verite m pa konn pran. Enben sou konn sa genyen vezo ansanm avèm paske mwen m te pran lajan balans lan. Ou sot andeyò la
ou pa pote anyen pou mwen. Sa w te vle m te pote pou ou.

ki jwenn avè dam sa ki vin rakonte l bay la wi an sa li di pou dam sa sot andeyò tou swe tou bouke se zen l vin pran nan pito l te tou ret andeyò monchè epi m poko sezi ankò non li di m e manman Medji e kòm se de jèn fanm non si m ta fè sa vre m tap chen anpil non m pa tap moun non oh m ap enfòme toujou pou m wè si m moun paske depi m aprann se sa tout bon m pa moun. Bonm enfome toujou pou mwen. Men e kwaze poum pa kwaze avè ti manman salopri sak rele Nikita. Pou kila pase son ti kochon map agreso ye depim maten sa ou bafle ou bafle son fo fo fo bann bèze sou tap bafle tap bay randman patap gen problèm ak sa non. Humm gade krab sa m pa ka fè anyen ladann e jwe map jwe ladann m santi m santi m ta touye tèt mwen. M santi m ta touye tèt mwen. Sa di zan la adye pou m pa t ka fanyen pou ou. Men Daïsha pa vle fè gè avè m. Pou m pran w Daïsha pa vle fè gè a pou vin nan kay la. M fon gè a Daïsha m pa t gen tan rive 7 minit lan. Adye pou 8 minit. M do fè 5 yo la y ap tande l ap fè kòlè sou mwen. E 5 m bay wi. Adye sa pa gen chans non.

Non men, si w anfòm, yon jèn fanm ou ka sangwini, sangwini nan nivo sa la a. Ou mèt al Dubai wi. Mwen menm m ap jwe konsa wi. Wi ou mèt al Dubai.
Mwen ap derespekte konsa sèm. Wi ou menm menm.
Bon ki enterè w genyen, depi w wè moun nan lari, w annik vole nan kòlèt yo, w a ta di se pis ki sou chen, depi w wè chen. Hein?
E gade map gade ou pa se mwen ou pa vo repons. Non men Ou ou jèn fè ou pa ka san wont konsa ou pa konn Nènè pa bezwen w. Kès ou kinè ki pa bezwen m nan? Ou menm? Kinè ki bezwen w nan? Wè map map tann ou pou vin mande m ou gen plimen pou wè m pa kache nan figi w. Ou pat menm gen ti krèm nan menm e fòse m te fòse epi oh oh.

Jwa kòman dwe vòt ou. Zanmi a ye kou m fwe. Ok wi. Ou ba ou ye. Tap pise nye lage kou m veye zanmi. M wap ret la. M ap toufe la.

Konsa, sa k gen, Tòm? Sa fè anpèl anpil jou ke ou pa la. Gen anpil dezòd swadizan ki fèt, men se yo koz yo fèt wi, bòs sa. Si m deyò, m gen dwa pa la ankò, bòs sa. Gen yon malandren yo bay pou Jimmy ki gen yon kòb k ap antre nan blòk nou, li detounen l. E se yon misyon n ap al ranpli pou demwazèl la. Kòman fè? Nou fin kenbe demwazèl la epi ou fè lage l. M ka konprann ou di ke gen lòt misyon nou pral regle ki pi enpòtan. Men poukisa? Sa w di a Bon sa se bò kote w la men bon sa Ou tande tout sa m di w bon sa Fini. M tande sa w di yo Kiyès ki nan do m? Se mwen k nan do m? Lè m pa la kiyès k ap dirije?